Konya lè w mete nan kò w la, lè w debouche di fwish pish! Tankou kokenn yo pote sa ba Ayiti yo. Men kounya 2020 an yo pa vle konsèy chanje. A vle di ke de tout lè fason, an 2020 an yo fè yo l debouche fwish! Yo pa met anpil soda ladan tonton. Yo pa met anpil soda non ou pap santi soda. Wè, tonton anvan w bwè l, ou konnen li t bon pou ou paske ou te di lòt jou ou byen Mati s fè mal, Mati sote ba.

Kote na prale la. Kote m soti. Kote m prale nan nouvèl la la. A vre di, nou poko janm deside toujou pou nou pou nou pran etid la?
Bon m di w, gen yon deske m pa deside non men m gen kèk ti pwoblèm m ta vle regle yo avan. Ebyen cheri, pwoblèm yo ou vle regle a, Jezi ap regle yo pou ou, ou konn sa. Pa gen tan ankò cheri. Pa gen anyen deyò a non. M konprann, se pa konprann m pa konprann sa w di m nan, men kòmsi m dwe regle pwoblèm yo ankò. Lè m fin regle yo epi mwen wè yon solisyon. Pou yon dènye bagay, se Bondje ki solisyon tout pwoblèm yo, vrèman. Ou konnen m te gen anpil pwoblèm tou. Wi, si se pou sa, medam, malgre m pa t rekonèt ou, men akoz de Lina,

Nan tout tèt chaje sa yo se wè m pat al wè madanm ni ayiti m pa tap janm nan tout pwoblèm sa yo m pap janm pa site non m sa se wang nan son moun ki lwe l m pa janm bezwen tout sa m bezwen l di m tout sa m bezwen l ban mwen kèèt bon sa m ta fè la m al fon chita ok mèsi.

Pou wè li ye kote m te ye m pa sonje nan ki ri m te ye lè m gade men mesye a menm jis anlè isi ankò men ou ankò anmweyy li m pa kontan depi li wè m se de levanjilis lap pale Se ou menm ke m te wè anba an? Wi se mwen menm menm wi. M pap janm ka di yo M pap janm ka di sa w ap di yo se pou se pou yon byen o ni se pou yon mal paske ou gen dwa pa ka konprann ke sa ke m ap esplike yo paske ou chonje yon lè m te di w konsa ke menm jan Ou wè karantèn nan avèk maladi kowonaviris lan li menm. Li parèt la, pa gen moun ki te prepare. E pa t gen pèsòn ki te konnen, ki te atann avèk maladi sa. Se konsa Jezi gen dwa vini tou, pèsòn moun p ap konnen lè l ap vini. Igilèitan pou w prepare w. E m byen kontan.

Nou va sonje sa Bondye di. Pou nou menm sou tè sa nou gen 3 jou nap viv. Nou kapab di yè, jodi a, demen. Yè pa pou nou. Men yè pou nou paske nou te wèl. Demen pa gen jou pou nou men sonje. Jodi ou wèl men demen ou pa ka konnen ou pa konnen si wap wèl li. Se sèlman Bondye ki konnen si wap wè demen. Pi gran nou enkyete de sa kap pase nan mond lan. Pi gran nou fè tèt nou di. Depi nou tande pawòl la, se pranl. L ap bon pou nou paske li ka devni yon meyè bagay pou nou. Se yon kle ke ka ede w kab delivre. Yon kle ka tou yon kle delivrans tou. Pa fè tèt di paske pawòl Bondye a li menm li bon. Lèfini kòm ou te di frè a son viris li ye, viris ki deyò a ou konnen l tiye moun men viris ke frè a ye a li pap tiye w okontrè l ap anrichi konesans ou.

Chak fwa ou rankontre avèk moun nan, ou pale l de levanjil, moun nan toujou ap fè tèt di, se ke se lajan, se byen vire, byen materyèl, moun nan toujou konprann nan tan tout sa l ap fè yo sou tè sa y panse yo ka itil li. Pa gen anyen k ka itil moun sou tè sa. Yon jou y ap konprann, paske ou konnen m te konsa tou, lè m te vin konprann m aksepte Jezi a, se nan yon segond. On jou yap konprann sa. E sa fèm renmen pawòl sa pandan ke ou menm ou soti jounen jodi a paske ou te gon pakèt zanmi le mond ke ou te konn ap fè zanmi le mond yo kòman apotre Paul di ou dwe mete ou fèb paske ou te fèb ou ka pa vle gade moun ap di ou fèb ou men kisa ke eva se sa fèm renmen sòm nan premye vèsè li di bonè dwe ere lòm ki te mache pase lò lè konsèy de mechan sa vle di ere pou moun ki pa koute Hum konsèy mechan yo. Sa vle di mechan yo menm yo toujou kwè se kraze brize, fè sa ki mal men Jezi li menm lèl vini li gon sèl bagay ke pou fè se pran moun ki pou li yo sa ki pa pou li yo ki pa vle ki pa vle tande yo lap mete yo nan lanfè yon sèl bagay sèm kenbe fèm pa lage ebyen mwen kòm te soti an deja se sak fèm pale paske gen anpil tan m poko janm antre lakay mwen se sèl nan devan m ye.

Yo di li, Poutèt yo di w gen kè, ou kanpe, tout baton m ap pran. Pou nou dèk te fè yon konkou yo di li, nou dèk voye flèch la, ou te moute m konkou a yo di m kouri. Se paske m konn kouri pasaj yo fè m jwenn ou wi.
E syèj yo di li, Pwoblèm. M gen do syèj yo, men tout kraze. E
pwoblèm.
Pwoblèm.
Pwoblèm yo di li.

Tout lago vre tout lago si tout oil vre nou dwe di wi m pa dakò pran menm sa m pran nou. Male male. Mesye dwe di wi kouri lale m pap rete non si si tout ou m pran m sèl fèm nan davè mwen map kouri map rantre byen ta e si m ka rantre de twa nen tou m rantre.

Men kanmenm fò granmoun nan ta gen telefòn wi.
Mesye, demoiselle pa janm ekrim mesye, pa janm ekrim pa janm rele. Fol konnen mèt la e konsal ye, mèt la pa janm pran sa nan men ou bay. Sou bezwenm ekrim bay, e konsal ye. Mwen pap dakò bagay sa. Yon moun obeje m ekri m atis mye map kite peste m sou li nou konprann. E nan moman la pou m wè sa m ka fè la mesye. Soleil la kòmanse anraje. Se lè sa yo depi m renyen nan baza la asosye pa ka koule. M sonje bòs mwen mesye. M sonje bòs mwen anpil.

Mwen vin avè yon lèm vin la fo seryezis map mande pou wou pa wèm se nouvèl ou kite pou mwen wou di wal ayiti Tonton jan bagay jan bagay yo pase ya nèg e ou vini la kotem tap travay la ou dim fòm pran 15 jou fòm pran yon mwa ankò mpa rete mal ayiti mdirèk 4 mwa men si ou achte pakèt bèl bagay sa yo Soti la yo bo ba yo. Ou pa gen kèk telefòn. Ay man vire non mwen kèt. Yo banm telefòn tout. Yo banm telefòn. Etanm yo banm telefòn la lèm. Lèm gen kade mwen nou. Mwen vini la m pa gen nimewo pou m rele w sou telefòn. Nou fè 4 mwa m pa ka tande w banm. Banm nouvèl madanm nan kòman li ye menm. Yo tout yo byen gras a Dye. Timoun yo pa pi mal.
Yo tout yo byen, yo byen, yo byen.
Mwen te wong, mwen wong, wong, mwen fon de zòd deyò la. Ou konnen m pa abitye dòmi nan kay pou kont mwen. Men sa w fè, ou plase. Mwen pa plase, m di w sa deja. Mwen di w, mwen pa plase. Son bon se moun fanmi m yo ki ban m bagay sa yo. M pral di w yon bagay, sonje mwen pa rete nan ka avèk moun. Si w pran fanm ou mete l la, l ap kite l kay la oubyen w ap soti. Se pa fanm mwen pran, se jis yon bal fon ti flane nan zòn nan. Ou konnen tonton son nèg ki chèl, nèg ki renmen fè ti maji. Mwen lè mwen rankontre yon timoun k ap dòmi nan lari a, yon ti gason, yon ti gason, yon ti gason nèt.

M gen rezon pou m rele w sòt 23 M anba m wè w M lòtbò m man wè w M nan mitan m wè w Pa gen kote m pa wè w non Anpi m sot ap monte anba la ankò M wè w anba men lè m rive la M wè w ankò Hein. Ou poko wè m nan lari Pase m bay kote pou m ale Si m te yon kote m ta wè w Ou t ap jwenn mwen nan lari Enben e pa egare ou ye Bella ban m ti yon bagay Sa yo madanbèl ou ye Hein. Non mèsi.

Paske m sonje pastè a te di m konsa Jezi li menm ka ede m Jezi ka ede m M ap tann pou Jezi ede m Jezi pa nan yon konsa non Men nan etan mwen la se pou m ta nan lamarye avèk madanm ki te rete nan lari pito Se ou k ap fè 10 fisi Sè ou pa bon menm. Si ou vle yon bagay konsa m posede, m gen. Vin wè kabann mwen. Kabann mwen monchè anfen. Se sèl mwen k ap dòmi la, ladan l. Sè Kate, M tèlman santi m gen pwoblèm la. M pa gen kote pou m ale. Yon ti dlo m te swaf. M mande mesye yon ti dlo li pran dlo l li voye atè m. Si w pa elimine w la, m ap elimine w la. Ban m poze w kesyon.
E pitit ki moun ou ye? Nan matematik la ou pa kite pwoblèm menm? Silvouplè mesye, soti devan m. Soti m gen pwoblèm la. Soti devan m.
M pa t devan madanm lan, m tande l ap di m soti devan l. Ou pa rete tou. Si w vle. Vire sou tèt anpi yo non.

M vrèman fatige. Li deja fè 10h45 la. Nan lè sa, m rete prèske tout lajounen isit. M deplase pou m vini. Tè moun gen pwoblèm wi, vin nan tè moun vin ba moun plis pwoblèm pase moun gen pwoblèm. Gade map kraze avw. Kom se mache map mache map mache. Mwen kote pou ale.

Anchante Kòman ye? Mwen pa tro pi mal non depi lòt jou map bat sa vle di ke m te toujou wè w sou wout la la m bezwen pale avè w. Ou bezwen pale avè m? Wi. Ou rekonèt mwen? Non, son jou pou m rekonèt ou. Hein, sa k pase w? Bon, nou pa ka pran plis pale toujou nou pa pèdi tan. M renmen w anpil. Ou renmen m?
Wi.
Bon bel fanm tankou nou pa gen nan.
Mwen ti la menaj ak la madanm avèm. La menaj ak la mari. Sa sa sinifi la menaj ak la mari. Ou pa konnen?
Non. Oh nati ke ou pa konnen yo? Non. La menaj ak la mari.
Eeh. Ou pa tap asepte? Non.
On nonm tankoum. Byen abiye. Gwo koze. Ou bel wi.
Mèsi. Ou pa bel pou lot moun non ou bel pou mwen menm.

Se sa map chache. Men ou pa di si wap fè la madam ak la mari. Oh depi ou gen lajan pa gen pwoblèm, wap banm kay la tout bon. Oh tout bon depi ou renmn di cheri. Ou pa vini mwen gade kay la.
Men ki direksyon ki ka demontre son reyalite. Oh men depi ou fin montre m kay la pa gen pwoblèm. Non non non ou konnen lontan depi yon moun jèn gason bon moun kòb yo te di oh egarèz li ye, kise si kise la, avèdi ou konn fò demoutre'm anvan. Bagay sa pyès.

Banm rele M 5 pou mwen si ka jerem. Allo cheri Koman w ye? Alo? Alo cheri, kòman w ye?
Oh, kòman w te ye? Kòman w te dòmi yè swa? Byen, e ou menm? Ah, ou konnen m la cheri, m ap panse a ou. E vre, ni mwen menm tou wi. Menm dòmi m pa ka dòmi tèlman m ap panse a ou. Gad yon bagay m te vle esplike ou. Pale non cheri, pale ak papi ou. Ou konnen m ap viv nan yon vye kay, li vrèman lèd. M ta anvi chanje kay la cheri, èske ou ka ede m?